Hello hello tout moun, m swete ke nou anfòm e byenveni ankò sou chanèl youtube mwen an. M konnen ke sètansi m pa fè anpil videyo an kreyòl, men m te swete fè videyo sa an kreyòl pou m te mye eksplike m e eksprime m a odyans mwen. Rezon ki kòz ke m pa fè anpil videyo an kreyòl ankò se paske m ap eseye, m ap travay pou m rive sou on mache. Mwen gen on but guys, mwen vle grandi chanèl YouTube mwen, m vle grandi kominote Instagram mwen, TikTok ke m fèk kounye an lanse m ladan l. Donk gen anpil kontni ke m ap kreye paske mwen lanse m nan social media marketing. Si nou ka wè, mwen poste anpil sou bagay pwodui ke kliyan voye pou mwen, pwodui ke. Mwen kolabore avèk 2 konpani, anpil revi, etc. Donk nou ka wè ke map chanje tandans rezo sosyo m nan vè sa e kenbe nou lan vi m, lan antre nan pèsonalite m e karaktè mwen pa rapò avèk videyo vlog YouTube mwen yo. Ok, so m swete ke nou ka konprann e m swete tou nou menm tou nou aprann de videyo sa yo paske Ap toujou gen ti kreyòl ladan l, men m vle ke nou menm tou nou aprann, paske gad jan yon pwogram tonbe sou nou bip la, epi anpil nan nou pa pale angle. So si nou t ap pratike, si nou t ap fè efò a, m panse ke anpil nan nou t ap gen tan adapte nou e deja kòmanse ap pale lang nan. E yon lòt bagay m vle di nou, Pa pè pale anglè, menm si w fè fot. Pa pè aprann yon nouvo lang. Mwen menm ki pale anglè, kreyòl, fransè, mwen twouve m nan yon peyi kote ke kounye an, m oblije ap aprann pale espanyòl. Mwen pa pale espanyòl ditou. So mwen nan menm pozisyon avè w kote ke m ap aprann pale yon lòt lang. Antouka, se pa sijè an sa, donk ann antre lan sijè jodi an. M te fè yon dènye videyo kote m ap pale de fam endepandant, kijan ke mond lan wè yon fanm endepandant. Men la m vle antre lan kominote pa m nan ki se kominote ayisyèn nan. Kote ke gen anpil movèz entèpretasyon de yon fanm endepandant e kote ke nou vin mete lan tèt nou ke poutèt yon fanm endepandant, poutèt li kòmsi feminis ke li ta renmen gen dwa pou l travay, ke l ta renmen ka fè yon seri de bagay ke yon gason ka fè. Sepandan yon fanm p ap janm ka yon gason. Medam fò nou klè sou sa. On fanm pap janm ka fè sa on gason ka fè. E mwen menm mwen pa bezwen nan plas on gason. Mwen ta renmen toujou rete nan feminite m jisteman. Rete nan souplès mwen, nan softness mwen, nan divine femininity mwen. Ok? Donk, m panse ke nou gon konsèp de femme indépendante paske fi an travay li. okipe tèt li li pa bezwen yon nèg se pa vre mwen menm mwen bezwen yon nèg mwen menm map toujou bezwen yon gason nan vim map tou jou bezwen paske Bondye kreye nou pou nou bezwen youn lòt ou bezwen yon konpay at the end of the day e m panse ke anpil jèn kounye an ap grandi an pansan ke depi yo ka travay depi yo ka fè ganye pen pa yo pou kont yo yo pa bezwen yon gason medam se pa vre se pa vre se pa yon vre reyalite. Ok Depi jeune âge mwen grandi nan yon fanmi kote ke mwen viv kote papam ap bay manmanm anpil lanmou afeksyon se domaj ke lan vi pam lan vi adulte mwen mwen son moun waw nap rive lan pati intime mwen wi la e mwen son fanm ki toujou bay tout mwen menm lan tout relasyon kem ye e ke son moun ke mwen ap fèk ap renmen avèl paske ann pa konfonn bagay yo an ayiti nou konfonn dating avèk renmen dating pa vle di renmen ou ka soti avèk yon moun ou al pran yon vè ou al manje e ou kòmanse aprann konn moun nan ou pa bezwen gen kenn entèraksyon fizik oubyen seksyèl avèk moun nan donk ann pa konfonn yo mwen menm eksplikasyon date mwen vle di ke mwen ka soti avèk yon moun m al pran yon vè mwen get to know that person. Paske anvan ke ou renmen avèk yon moun fò w aprann konn moun nan, fòk ou konn yon seri de abitid li, kisa pèspektiv li ye de lavi, de koup, de relasyon, si l renmen, si l ta renmen marye, si l ta renmen fè vi l. Paske mwen, mwen menm, ok, Mati, chak fwa mwen date yon moun se swa pou m fè yon bagay a lon tèm, ok. Donk, lè mwen di ke m ap date yon moun, mwen ap aprann konnen yon moun jiskaske mwen rive renmen avèk moun sa a. Renmen an vle di ke nou ka al pi lwen. Donk, an grandisan, te toujou met nan tèt mwen ke lè m renmen avèk yon moun, se moun sa a m pral bati avè l. Paske lè m afon, mwen afon. Lè m renmen, mwen renmen. Si m pa ka bay san pou san mwen menm, mwen pito pa bay anyen ditou. E. Moun ki pi pwòch mwen yo, m panse ke yo ka vouch pou mwen e se domaj ke m pa gen anpil moun ki pwòch mwen. Anpil mete yon, anpil moun mete yon pèsepsyon de, pa sèlman mwen menm men de fanm ki pa pwojte vi prive yo, ki pa montre vi prive yo. Nan ka pa m nan, paske m ka pale pou tèt mwen, nan ka pa m. Mwen fè pitit bonè, se youn nan bagay ki pèmèt sosyete deteryore petèt kòmanse pwente dwèt sou mwen. Mwen fè pitit a 21 an, wi, mwen fè pitit a 21 an. Mati, pou kisa w te, petèt yon moun ka wè l kòm yon erè, petèt yon moun ka wè l kòm yon, ou te prese, eksetera, poutan se pa vre. E mwen di sa nan plizyè live ke m te fè an 2020, 21. E mwen te sibi yon zak vyòl lè m te timoun. E sa te vin fè m kòz ke m ansent pou moun ki te vyole m nan. E lè sa a, mwen te ka gen, mwen te gen 16 an. E m te oblije fè yon avòtman. Kote ki te kite yon tras nan matris mwen ke doktè te vin di m ke li pral ban m ti difikilte pou m fè timoun. Efektivman, se sa. Donk, m pa vle antre nan tout detay sa yo, but se te sa. E lè m vin ansent Jeanne, bizarman, sikatris la te vin pa t parèt. And doktè m te di m, Mati, ou pa konn si se sèl timoun ke w pral fè nan vi w. Donk, mwen te chwazi, byenantandi, fè pitit mwen. E m pa regrèt yon segond. Byen ke sosyete an pa t wè l menm jan paske yo pa t konn tout detay sa yo. Yo te kòmanse pwente lè dwa. M te gen zanmi mwen an k ap rele, Sa k pase Mati? Sa k pase Mati pou l ap fè, pou l ansent bonè konsa? Sa k rive? Sa l gen l prese konsa? Jijman te kòmanse vini met pye. And, s on bagay ke m vin abitye m avè l jiska kounye an ki difisil pou w admèt se kòmantè ke moun, negatif ke moun ka fè sou w san yo pa konn kiyès ou ye. E m sibi sa anpil jiska prezan. Donk, vin kontinye jiskaske mwen sa vin pèmèt ke alò kontinite gen timoun, gen responsablite sa vin pèmèt ke mwen pa gen lòt chwa pou m te endepandant jan mwen vin ye l la. Donk sa vin te koz ke mwen. Focus sou travay mwen, mwen focus sou business mwen, mwen te focus sou carrière mwen pou m ka pran responsabilité et charge de timoun sa. Paske fok mwen onèt, mwen menm avèk papa Jianne se 2 timoun ke nou te ye, nou te 2 jèn. Bien entendu nou te fè on bon ti tan ke nou te in and out nan vi youn lòt. Men mwen pat vle. em mare pye l oubyen mare pye pa m avèk yon relasyon oubyen yon maryaj ki ta pral baze strikteman paske nou gen yon timoun ansanm paske mwen te deja wè kòmanse wè ke nou pa t konpatib pou lon tèm donk tou sa pou vin di w ke sa vin kòz. endepandans mwen. De la, m mete m afon nan travay mwen paske bon la kounye an m gen responsablite on timoun e mwen menm tou alepòk mwen te vreman jèn e m te gen anpil foug, mwen te gen anpil gwo rèv jiska prezan. Donk, sa vin pèmèt ke mwen endepandan. Lan kominote ayisyèn nan, yo mete yon pwa sou yon fanm endepandant, ke moun sa mal elve, ke moun sa kòmsi konpòte l nenpòt jan, eksetera. A yon jèn aj pou y ap pwente dwèt sou ou, di yon seri de bagay, ou vin yon ti jan confused de kè, èske se moun sa a ke moun wè ke m ye oubyen se moun sa a vreman ke m ye? E gen yon pakèt moman nan lavi m, nan jenès mwen, nan ventèn mwen ke mwen te vreman konfonn kiyès mwen ye ak sa moun ap di de mwen. Donk, tou sa pou m vin di w, ou menm k ap gade m petèt ki nan ventèn ou, oubyen menm ki nan trantèn ou, paske nou, jiska prezan nan trantèn nou, nou se yon pakèt bebe grandi dèfwa. E, pa kite endepandans ou oubyen chwa de endepandans ou fè ke sa moun pwojte sou ou vle di se sa ou ye. Se pa vre. Se pa vre. Se ou pou k defini kiyès ou ye e aji kòm tèl. Endepandans pa vle di ke ou pa bezwen pèsòn. Endepandans pa vle di ke gen moun ki ta renmen akonpli yon seri de bagay pou tèt yo. Menm jan yon jèn gason ka vle pou l vreman successful nan lavi, yon jèn fanm ka chwazi sa tou. Donk mesye pran sans mo endepandans lan, medam nou menm tou fè efò pou nou pran sans mo endepandans lan pou nou ka pèmèt tèt nou jwenn on fason pou nou konprann youn lòt paske at the end of the day nou tout bezwen youn lòt, nou tout bezwen on partenaire, on significant other. Somebody that's there for us, that nou ka vulnerab avèl. E se pa paske on fam endepandant sa vle di ke li pa vulnerab, se pa vle di ke li pa gen santiman. Anpil fwa moun te fèm santi ke m te just pa gen santiman e paske mwen te oblije batay a la vi an m oblije kreye on baryè ki vin fè moun konprann ke m just literalman bosal, mwen son moun ki Kòmsi tough oubyen mwen pale lèd ak moun e poutan I'm a big teddy bear. I'm m se yon gwo nounous ki renmen bay love, ki renmen bay afeksyon e sesi a moun ke mwen renmen an jeneral moun ke mwen soti avèk yo, ke mwen renmen avèk yo se diferan men nenpòt zanmi m ka di w mwen se yon moun ki trè afektiyez, ki renmen bay. moun words of affirmation m renmen afirme de bagay pozitif nan lavi moun m renmen la pou yo m renmen wè moun ap eblouyi yo m renmen wè moun ap siksede so ann pa konfonn kisa sa vle di endepandans lè nou pa konn istwa on moun lè nou pa konn on moun lè nou pa viv on seri de bagay avèk on moun e lè nou pa fè eksperyans avèk on moun. Ann sispann pote jijman paske moun sa a gen barèm sa a oubyen petèt paske moun sa a, ann di pa egzanp, marye l, divòse, sa vle di li pa on, li pa on moun ki bon pou on relasyon oubyen on moun ki fè pitit deja oubyen on moun ki gen plizyè pitit avèk plizyè lòt moun li, li sinifye sa a oubyen si on moun kòmsi pa gen valiz sa a oubyen tip de zanmi sa yo. Li pa tèl moun. Non. Ann sispann defini moun pa yon seri de tit. Men ann eseye kòmanse konprann moun pou sa yo ye e kiyès yo ye. Paske anpil moun ap sibi bullying, sa yo rele bullying, san ke nou pa reyalize, jis pa pawòl nou, sa nou di de moun, sa nou pwojte de moun. E m panse ke li fè pli de mal ke de byen. E map gen pou m rive sou plizyè ribrik e pataje plis lòt detay, eksperyans ke mwen viv pa rapò avèk sètèn choz. Lè ou son moun piblik, lè ou son moun ki popilè oubyen lè wap fon travay nan yon kominote, tout sa ki ka mete ladan. Donk m swete ke videyo sa a pèmèt ou nouri lespri ou paske vlog mwen yo, videyo m yo se sa. ki ladann se eseye anrichi may nou, ouvè may nou pou nou ka wè yon lòt fasèt de lavi. Donk m swete ke videyo sa a te pote anpil fwi pou ou e mèsi ankò paske ou abone, ou like, ou share videyo m yo e m swete ke ou ret la e ret branche. Limen ti klòch la pou chak fwa m lage ou gentan resevwa l. Mèsi banm al kouri al nan gym se pare m tap pare m di banm fon ti video rapidman. Nou ka wè po a skincare always on point antouka a la pwochèn je vous embrasse.